Yo di bonswa pèp ayisyen depann kilè nap tande pawòl sa jodia mwen vin pale avè nou poun konn ti kèlke ti verite sou ayiti. Sèvitè Blaguer pral pale nou kisa k Ayiti a, kisa pèp ayisyen an ye. Li pral di nou konpòtman nou ki fè peyi a pa kab avanse. Tande sa misye pral di nou. Tande, met zòrèy nou alekout pou n tande pèp ayisyen. Misye pale anpil verite. Men verite yo lap di yo lap fè nou ri tou ok tande li men sa fè sèvitè bragè bal di nou. Men sa sèvitè blagè bal di nou. Prete anpil atansyon pèp ayisyen pou nou tande sa l bal di nou.

Alan! Men l bon vye so. Mwen so Ayisyen. Ayisyen.
Mwen m ap viv nan peyi teyat, peyi boul gogo, peyi pa n moun. Peyi lòbèy.
A lòbèy nèt monchè. M wè s on peyi m ap pale Satan mal, m gen relasyon a Satan. W ap pale Satan mal. M gen relasyon a Satan. Ou gen relasyon a Satan. M gen bòn vi a Satan.
Ou gen bòn vi a Satan. M fè krè a Satan chak swa. Ou fè krè a Satan chak swa.
Satan ni je konbyen krè.
Ehh! Krèy la son lòt mòd de vi krèy la ye. Krèy la al odela de lanmou an. Sa li pawòl geto nan kay la. Wi. Ehh krèy la son lòt bagay. Son lòt bagay ye. Paske m santi ke mesye yo t ap konbat Jovenel Moïse yo pa t ap konbat pouvwa a. Yo t ap konbat yon moun yo pa t ap konbat pòs yo. Lè yo fè m wont. E pèp ayisyen, sèvitè blagè ke nou anpil la m pale avèk nou.

Map di sa chak fwa nan mikro maten deba a e misye gen plis ekout. Yo konn sa tou. Wi yo konn sa. E m di yo sa, mwen se Messi maten deba. Wè ou se Messi a. E m pa pè youn nan yo.
Wè. Map di sa jodi a. Wè. Si Bondye pran dosye l ap danje pou l. Si Bondye pran Guy S. Ayisyen kòm pèp serye. Misye pèp kokorat. Pèp kokorat. Kokorat. Senatè kokorat, prezidan kokorat, majistra kokorat, depite kokorat, azèk kazèk depite de vil kokorat. Bagay se k serye la. Tout se de pov. Ou gon minis ke ou mete l kom pos li nan krey. Li nan krey.
Avan yo pran premye minis la nan krey.

Epi wap gentan konnen. Lè boudal ba dife m tou tankou moufflè. Jye skrip li jye boksè l. Pèp pòv. Bon kote n soti kote n soti kiyès nou ye nou sòn dè mòpyon sou latè mòpyon yo rekonèt ayisyen kòm pinèz menm sou tye pinèz la la map gad lakabè yo swa m pa janm dòmi a yon pinèz m pa janm dòmi yèswa.

Le ciel et la terre ap panse kote n sòti, nan ki rake n sòti, nan ki raje n sòti, ki pwèl ki pouse nou bay pwoblèm. Letènèl fè lèzòm a son imaj, a son resanblans, men Ayisyen fèt nan pwèl satan. Pandan sa w t ap benyen nan douch la, li grate pwèl li. Desalin vole, Pétion vole, Toussaint vole, Christophe vole, Jovenel vole, Martelly vole, Aristide vole, nou pa bon. Nou se prèl satan. Prèl satan.
Map di w byen, yon foto lòm fè plis tan ke li.
Yon foto lèzòm fè plis tan ke li. Yon foto ou te Desalin fè plis tan ke Desalin. Ke Desalin wi. Desalin gen 214 an. Mwen wè figi l, men l pa la ankò, l mouri. Li mouri. Li pran yon vye lanmò pou yon pèp epav.
Li pran yon vye lanmò pou yon pèp epav. Trè epav. Wi, trè epav.
Nou malad nan sante, nou malad nan edikasyon, nou malad nan legliz, nou malad nan lekòl, nou malad nan lajistis, nou pa bon. E m ap mande ki zepon nou.

M pa vin nan fèt radyo avan yè paske se fèt radyo fèt emisyon an 4 an maten deba si maten deba ap fè moun ki miya m fè 4 an nan karayib m fè 4 an fot a briga pati pou syèk m pa moun ki mi jodi a paske nèg sa yo te jere mwen an nèg site solèy men w jere m an nèg Ah sosyete sivil. Sosyete sivil. Paske m gen talan tankou Neyma, m gen talan tankou Messi, men lè m te nan Karayib mwen gat ap jere nivo detid mwen, pitit ke m genyen, yo manje anpil, m gen pwoblèm, li jwe m an nevyèm divizyon men la ou trete m byen.

Ou di kredi babay. Ou di dèt babay.
Ou di plan babay. Ou pa nan plan ankò. Sa avè w yeah. Kòmsi chak. Martelly pap anpil gwo zanmi nan mond lan. Ou gen anpil gwo zanmi. Yeah.
Se vre.
Yeah. Mwen gen Koudjè nan Ottawa Canada k zanmi m. Mwen gen Doktè Lèn. Mwen genyen Gangan Oudvèl. Wè. Mwen gen Mèt Samy k dèyè m. Ki dèyè w. Se vre. E Martin Debat an se menm jan ak Shalom li ye. Menm jan ak Shalom wi. Depi w vin la fò lavi w chanje.
Depi w vin la fò lavi w chanje. Ebri fire preske kraze wi. Freo madanm ap rele pou mwen. Poukisa? Paske madanm pral yon lot nivo. Wi. Paske madanm mwen son fanm neve divizyon. Madanm ou? Oh. Madanm ou son fanm? Tete bilbòd.
Hein? Tete fi a gwo. Tete sa kou reye. Em gen yon ti moun ko tete begi. Ou menm wi. Yeah.
Yeah. Tete prent soulye.

Nou gen nèg ki pran ben de lang. Beny de lang? Ben de lang. Wè, ben de lang. Kote fi a mete w kouche, misye kòde la tèt opye. Tèt opye. Wa ap welele, welelele, welelele.
Welelele. Yè, se sa k kraze Leta a. Nou gen depite, senatè Graça te la tou, nèg ki eklere nan fanm tou, ki klere tou, ki aktyèlman k anlè tou. Men louko sinsèman mwen pa de ayisyen. Ou pa de ayisyen.
Yeah nou gon mantalit de kokorat. Yeah ayisyen pa bon. Non nou pap janm kreye messi ayiti. Yeah nou pap janm kreye cristiano ronaldo. Menm nan football la gen batay. Avan yon gwo jwè k bay antrene ak 3 so.

Nou gen de pitit ak batize nou. Gen de pitit ak pa batize. San batèm.
Nou va reste ak san batèm. Di manman la. Ki san batèm. Ki pap prezante ou tanp. Ayiti e sèl peyi nèg a 43 zan l wè doktè.
En 1936 una prestigiosa doctora polaca descubrió lo que para. Sa k fè mal se jan n jere peyi a. Se nou kreye tout

Amor yo neg ap mange tou ti ti stainless hein ti ze stainless ou sa dim la wi yeah ti vyann stainless ti vyann vyann stainless la li fet nan bwa nan bwa without yeah nou bay anpil problem em panse e map di sa gen anpil fanatik ki kwè kòm sa mwen se pitit yon pastè ki rele odimy petit konpè map di sa m leve nan legliz Men Letènèl pa dwe pwan nou ose paske nou pa serye, nou kraze peyi a, nou sal li, a bounda nou, a bouch nou. André Michel ap pale Jovenel mal, de bato dòl ke l pran nan men Renald Dib, li pwan l tou li menm, salòp sal la, l pwan l tou, li fini tou. M a ba w lis nèg ki fini la avan li. Ann ale, nèg ki fini nan peyi a. André Michel fini. André Michel fini. Nel casis fini. Nel casis fini.
Majori michel fini. Majori michel fini.
Don kato fini. Don kato preske fini. Don kato preske fini.
Ginen wout fini an.
Ginen wout fini.
Paske nou dwe gen vizyon pou pep la. Sa w di avek mwen fok aksyon w pa trayi pawol ou. Nou som de mechan. Nou pran pep la kom pou nou. Nou pase pep la nan mize. Men sa fok di yo fini.

yo te leve pèp pay bale sa febli yo la ok nan ramase yon jan moun jan moun nan toleran nan ramase enben lap fè kòve kounya li pran twòp nèg ki pa wè pèp ki ap vize pèp ki vize tèt yo yo yo fè tèt yo politikman jan moun nan mdou sa jan moun nan reseziw ankò ou pran twòp bale twòp mòp fè emisyon lan twòp mòp ou kraze emisyon an ou pran twòp mòp ou dwe gen sa yo rele ou nouvote. Yap met moun yo gou pou yo rechofe menm pawol yo Andre Michel fè twòp pawol anpil twòp pawol anpil
wè.
M wè gwa fè kidnapin minas pa bliye krim se nèg site solèy anndan siti a yo rele nou asalòs sa nap di la menm si w reyalize map di w li m pa pè pèsonn asalòs on nèg ki kraze peyi a nap kraze w tou nou mechan nou fè pèp la soufri twòp map gad dèyè sou ap di w malgre vle manje lakay mwen paske m kwè nan ayiti a m pa sendomeng

Misye li nan nip, li nan li nan jeremi, li nan okay, men misye li frajil anpil e nou pap bay nèg lokal pouvwa a, yo twò blofè, nap bay dyaspora pouvwa a e louko ap di sa, nouvo sektè prive ayiti a se dyaspora li ye. Mesaj pou Gangan Ozwèl, salut tou madam Rose. Pwofèt Valdo Alam Carol e m salye tout tout zanmi m nan Nouyòk Siti sèvis Bondye bagay renmen nou anpil e je pense que je je kontan isi sèt apre midi dans l'emission matin débat c'est si mi c'est une émission de ma vie de ma cœur de mon cœur de ma vie de ma sensation Blagè voye m nan vèy la tande. M pral ka rive la. Ok avan l ale.
Mèsi anpil.
Nou salye moun ki mouri an. Se ki se prese nou bro moun ki mouri an. Christian.
Christian. Yo tiye l pou la verite. M salye lanmò Christian. Silvyen m salye w tou. Christian. Salye yo vle mwen di nou fèk kare gou m atè a la. Salye sa yo vle mwen Christian. Nou fèk salye.
Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Li mouri men kò l atè a la. Jovenel menm si Masita ap fè lanmou l lal kanpe Masita ap ba yon blan l kanpe yè swa yeah yon blan mal konn ou konnen Maria modi mwen al anvi pou ni ouvri tankou Maria faktori men Jovenel kanpe lap di ou a tu
Mèsi blagè Bay nimewo telefòn nou pou n ka fini. 31 92 09 81 Map di nou sa jodi a politisyen yo pou m pa pale nou fò n kite sanwont nou sanwont twòp bann salòp sal. Nou kraze peyi a dyòl nou lè voye ou peyi a nou fè Liliane fè kòve nou fè Jeanpla fè kòve l nou fè mèt Laurent fè kòve bann salòp sal nou pat nou pat vle nou pat vle Jovenel men nou te vle pòs la nan ap pran ti diri nan men boujwa bann visye bann salòp sal nou fè tire nou anpil bagè epi ou bann pwazon pou touye nou bann salopri nou te vle la twòp m ta renmen 6 moun mouri nan pèpè a ka sove 6 moun fò mouri wi yo visye twòp.